Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye Jodi an nou pral montre ou kòman ou kapab verifye kòman ou kapab konsilte skò kredi ou nan Seraza

Jodi an nou pral montre w kòman pou verifye skò kredi w nan Serasa. E mwen tou di w, si w verifye skò kredi w nan tou lè 2 enstitisyon sa yo, w ap remake ke skò a li ap diferan, paske se 2 enstitisyon diferan ki ki itilize de kritè diferan pou yo ba w nòt lan. E gen anpil bagay ki afe ki gen yon. Ki afekte nòt sa. Pa egzanp, nan zòn ou rete, travay ou ye, kantite tan ou fè nan travay lan, kantite kredi ou gen sou non, èske ou peye yo a lè, èske konbyen fwa ke ou konn an reta, tout sa yo, yo enpòtan tou. E se pa sèlman 2 sa yo ki genyen kòm enstitisyon ki jere dosye kredi, genyen lòt tou. Nou sèlman chwazi prezante w 2 prensipal yo. Sit pou ke w fè verifikasyon an se serasa pwen kòm pwen BR. Otomatikman ke w rantre sou sit lan, m ap kite lyen an pou w nan deskripsyon videyo an, w ap klike sou bouton ki make Consulta CPF Grátis, sa vle di ou pa p peye pou sa. Gen lòt opsyon ki pi avanse ke w peye pou yo. Otomatikman ou klike sou li, sistèm nan pral mennen w sou yon paj kote w pral genyen pou w tape CPF ou. Otomatikman ou tape CPF lan, Si tout fwa se premye fwa ke wap aksede a sit sa ou pat deja gon enskripsyon sou li, ou klike sou Confirma l. Sistèm nan li mennen w kote kounye a pou ranpli avèk enfòmasyon pèsonèl yo ki vrèman senp. CPF ou, non konplè w, dat de nesans, yon email epi yon modpas pou ke ou rantre sou sistèm lan, yon sènye. Apre sa w klike sou bouton Criar Conta Grátis. Ou pap peye anyen pou fè verifikasyon sa. Sistèm nan pral mande w kounye a pou konfime enskripsyon w lan. Ou gen opsyon konfime l par imel oubyen par telefòn. Kòm nou te fè konfimasyon talè a par telefòn, nou chwazi sa, nou chwazi fè sa par imel. Men sa pa gen okenn enpak sou enskripsyon an ke l te fèt par imel oubyen par telefòn. Otomatikman ou fin klike sou Confirmar por email, w ap resevwa yon imel nan imel ke w te enfòme talè a e w ap klike sou lyen

Semya ke w fèk sot kreye talè a pandan w t ap enskri an. Apre sa w klike sou Entra la. Otomatikman w antre sistèm lan tou mennen w kote pou w wè nòt kredi w, la a w ap wè ke w genyen 900, moun sa genyen 908 pwen sou 1000, moun sa gen yon skò kredi ki vrèman vrèman enteresan. Li fasil pou ke li yon finansman oubyen yon prè nenpòt bank apwouve l pou li e anpil fwa l ap jwenn yon to ki mye ke yon moun ki genyen yon skò ki nan anviwon 600 e 700. Epi, paj sa li tou prezante w plizyè enfòmasyon, nou tou wè ke moun sa, se un hommy está limpo, sa vle di non moun sa pwòp. Sa se nan tèm lari an, yo plis di w ke non pwòp oubyen non sal. Yo pa twò pale de skò kredi. Paske moun sa yo, anpil moun vrèman abitye avèk ansyen sistèm lan, kote pat vrèman egziste yon skò, te egziste, Yon CPF ki gen restriksyon oubyen yon CPF ki pa gen restriksyon. Yon CPF ki sal oubyen ki pa sal. Men pat vrèman gen yon nòt pou ke w ka konnen bon moun sa li gen 700 pwen, moun sa gen 900 pwen, etc. Sa vle di paj sa li prezante w plis enfòmasyon ke paj inisyal ke n te fè sou SCPC an. Malgre gen opsyon ke w kapab antre nan sit lan, navige e verifye plis lòt opsyon, men objektif videyo an se te pou montre w sèlman kòman pou verifye nòt kredi w. Paske si enstitisyon finansyè kote w pral mande prè a yo kapab verifye nòt kredi w e èske w gen yon dèt sou non w kèlkonk, fò ke ou menm ou gen aksè pou verifye l. Paske si ou wè sa, ou gentan konnen sa avan w al dèyè finansman sa ke w pral dèyè a, Ou kapab deja peye l epi w tann li sòti sou sistèm lan avan ke w al mande finansman sa. Anpil enstitisyon finansyè yo, sitou gran yo tankou n ap pran bank prensipal Brezil yo, Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, bank sa yo andeyò de nòt de kredi sa yo, yo bay anpil enpòtans a yon analiz entèn. Sa vle di. Jodi an, malgre ou kapab gen yon score de kredi ki pi wo ke yon lòt moun, si andan yon menm bank moun sa a gen yon pi bèl istorik pase ou, sa ka rive ke li gen aksè a de finansman ki diferan de ou menm li kapab jwenn yon limit ki pi wo. Men si n al nan enstitisyon kote nou tou lè 2 nou pa gen yon istorik avèk Enstitisyon sa a dirèkteman oubyen endirèkteman, moun ki gen pi gwo skò lan, li gen plis chans pou ke li jwenn yon prè oubyen yon finansman pi fasil e ak yon kondisyon ki kapab pi enteresan. Mèsi anpil dèske w te gade videyo an jis jis nan fen an pa bliye si w poko abòne avèk chanèl lan abòne aktive ti klòch lan pou ka jwenn yon ti notifikasyon chak fwa nou lanse yon nouvo videyo epi pataje videyo sa avèk tout zanmi w ki brezil paske m panse li vrèman enpòtan pou yo konnen kòman pou yo verifye nòt kredi yo anndan brezil mèsi anpil n ap wè nan pwochen videyo.